Prezidan Jovenel, kreyon w nan men w, ekri listwa w. Se ou ka konnen kijan w vle parèt nan listwa. Eske w vle pòtrè w chita menm jan avèk pòtrè papa patri a, jan yo aliyen yo a? Oubyen eske w vle yo pandye w tèt anba? Sa se ou menm ka va konnen. Sorèyte kontrè a ma formation familiale, religieuse, académique et professionnelle, m te di on mo nan jounal tout peyi an semèn dènyè, mo an m toujou prè pou m te retire l. M panse ke nou t ap fon aksyon pou m mande nou eskiz pou m retire mo an. Paske m sot nan yon fanmi. ki aprann mwen pou m pa manke moun dega e fami relijyez mwen ankò la bible le livre des livres le grand livre an kalite de kretyen denspirasyon pwotestant li mande m ankò l fè m obligasyon pou m respekte les autorites établies e bib lan pa di mwens les autorités haïtiennes li pat di sa li di les autorités établies li mande poun respekte wè wè m fè 2 kontravansyon yon sèl kou menm te kite mo a a nenpòt ki moman poum eskize m bò kote nou men lèm byen gade Henri Namphy tap pase en terre étrangère epi l di haïtien on est gade figi m. Nap gon ide sou Ayiti. Jan w wè figi m nan, e konsa figi peyi an ye. Enben mwen menm tou m te di, depi m wè figi Pòtoprens, m pa bezwen al pèdi tan pou m gade figi otorite yo. Pase se degouden ak senkant santim, pase gon otorite k di se figi l pou nou gade, epi nap gade Pòtoprens. Enben mwen m depi gade Pòtoprens, m gentan wè ki figi, ki kalte figi otorite m genyen. M poko ap anlve mo a, toutan nou pa fè m anlve l. M vin mande nou, ki kote menm nou prale? Pèp ayisyen, èske te gen yon antant, yon konpwomi pou kote m wè y ap mennen nou an, se la yo te di nou yo pral ak nou? Paske lojik, bon sans, rezonman mande si m pral Jakmèl, se Pòtay Leyogàn pou m vini. E menm Pòtay Leyogàn m vini an, fòk mwen mande dè esplikasyon, paske tout stasyon Pòtay yo pa mennen Jakmèl. Gen se Miragwàn yo mennen, gen se Tigwav yo mennen, gen se Grangwav yo mennen, gen se Leyogàn yo mennen. Lè m rive Pòtay, m ap mande yon moun, kote pou m ale la Pou m jwenn stasyon Jakmèl la, y ap di m fè de simetyè lan, bis sa yo m wè a, se Jakmèl yo prale. Lè sa a m gen garanti. Si w pral Jeremi Gèrye, w ap mande yon moun, l ap di w w ap desann devan Lido. Bis ou wè yo, ou mèt fè tikè, se Jeremi yo prale. Si w pral Gonayiv, w ap mande kot stasyon Gonayiv la ye. Men, jounen jodi an. M ap mande m èske pèp la te mande otorite yo ki kote l pral yo pral ak yo oubyen kote m wè otorite isit ap mennen pèp ayisyen èske se volonte pèp la pou nou al la mwen m te panse m pa t ap gen yon lòt strès ki ogmante ankò. M panse lè m fin pase bouch kay mwen twou lanmò m panse lè m ap desann la jounal la fini la moun kap di w bato frape manman l sou sou lanmè pandan l pral achte gaz sa kap vin di w li gen 5 timoun youn poko pran chimen lekòl sa kap vin di w li gen 10 timoun li poko janm pase nan lekòl lan men l ansent m di m panse se strès sa w m ta pral jere kounye a m gon strès egwi gaz m ap siveye kòb mwen nan pòch mwen m ap siveye yon egwi gaz. Nou konn pi gwo pi Mesye m ap di nou yon bagay M ap di nou sa m pral di nou an la M te jèn ti gason M te konn akonpaye fanmi m yo nan mache Ipolit Malanj Sapoba Mache Ipolit kontribye a fè de mwen sa m ye a Silvya salitasyon pou ou kote w ye an Florid la Gon yon moun fou m te konstate Li ranmase moun k ap fè ji papay yo, li pran bòk papay, li pran po papay, li pran po chadèk, li pran po kowosòl, li pran tout detriti kte moun yo lage atè a epi l mete nan yon panyen. Epi l pran detwa wòch, li fin rive l epi l kouvri panyen an. Epi l di, Men djòb! Epi gen yon madanm menm menm ki pote boure, ki pran djòb la. Epi yo anbake. Moun fou a kite mache Ipolit, l ap mache, madanm nan ap mache dèyè l. Moun fou a travèse gran ri, madanm nan ap mache dèyè l. Moun fou a moute ri dè Seza, madanm nan ap mache dèyè l. Moun fou a redesann ankò nan ri Doktè Obri, madanm nan ap mache. Moun fou a remoute ri Pave, madanm nan ap mache. Madanm di, Men tande non, se kilè m ap rive? Moun fou a di, O!

fòk nou kestyone tèt nou. Kòm moun, imaj y ap voye, imaj, kounye a se de jòn k ap mennen peyi Dayiti. Lajan peyi a pase nan bòt jòn, lajan peyi a pase nan sesi, lajan peyi a pase nan nèg bisantnè, kounye a se galon jòn. Si w pa a galon jòn, ou pa alamòd. E san ke n pa menm reflechi sou ki konsekans, ki enpak sa n ap viv la a. ka genyen sou sosyete an. E o final, sa m pral di nou an, e li mande fòk nou reflechi sou li wi, se ti refleksyon tou kout sa m te vle bezwen fè avèk nou maten an, kòm pèp, kòm nasyon, 200 konbyen lane nou lib, nou endepandan, jodi an pou n chwazi pou n fon chwa pou n zonbi kòm pèp.

Nou asepte vre timoun yo rantre lekòl nan eta m wè Pòtoprens lan? An nou asepte timoun yo ta pral konpoze yo pase m wè yo ta pral nan egzamen filo y ap gade chen a kochon k ap manje kadav moun devan Teyat Nasyonal la. Timoun yo se bòt fatra plen labou yo antre nan sal de klas pou yo ta al nan egzamen filo a. Nou nou fè 3 mwa la n asepte y ap rantre lekòl nan eta m wè Pòtoprens lan mesyedam? Men eske nou konnen m wont mesye m jennen? Nou wè nou wè yon kalte machin chè map woule? Yon zanmi fè gras map woule? Men m wont wi pou map pran machin sa plede monte l sou fatra pèp la konsa. Gen de kote m pase, gen de kote m pase m wè moun ap gade. M pa menm tande sa yo di a, m tande yo di men kochon yo. Pase machin mwen sanble a machin lòt kochon yo, paske nou konnen gwo gwo machin. Non se gwo gwo gwo e gwo figi yo de gwo gwo gwo figi non an mwen yo trete pase moun yo pa konn si e mwen kap de machin nan men si map moute sou fatra labou a konsa chen ap dechose moun ap dechose kounye yo met dife ladan yo gwo dlo nwa ap koule anbal kawotchou mnap moute sou li epi machin mwen machin map woule a e preske e menm li menm prezidan an woule e menm li menm premye minis lan woule e li mkwè dikte lapolis la moute depi yo wè machin sa yo ap vini. Yo gentan santi se e menm e mwen moun m ka menm viktim pou sa. Sa vle di pou m pran yon machin chè konsa franchman m santi m santi andan mwen menm m boulvèse. A pou nou gen kouraj sa a. Men sa yon senatè la repiblik di. Il sapèl Kedler Ogisten. Nouvo premye minis ouvè zòrèy ou. Men sensèman m ap di w sa m pa wè nan ou. on nonm vre non k pral mennen batay konba sa m wè la. Fò m di w sa sensèman, e mwen m pa konn fanatik moun, m te plis kwè nan kòman kanmarad la rele a wi, nèg lakay ou a? Lapen.
Lapen? M te plis kwè nan Lapen kòm on nèg ki pa pral betize ak vakabon. Nan moman n rive la, pa dwe nan betiz a vakabon. Mwen menm m lanse apèl a lapolis nasyonal, m lanse apèl o komisè di gouvèneman, m lanse apèl a tout lè zotorite jidisyè de se peyi. Depi nou konnen m enplike nan w malpwoprete, se fè m peye. Jodi an m mande avèk dcpj de la, dcpj ki se lapolis, ki se yon polis ki, ki tout a fè endepandant, ki gen yon koneksyon entènasyonal. Dcpj, jodi an, se mande sipò entènasyonal la pou arete kèk malandren. Se sak fè m di fòk nou lanse yon operasyon pete zizye malandren. Pete zizye malandren an, anpil moun ka prann nan yon lòt sans. Avan yon nèg vin ye senatè w ye, yo jwenn bandi anndan machin ou, lapolis ap chèche, se kanpe machin nan san distenksyon. Iminite a mete l an veyez nan moman an la a, paske gon peyi la, menm pwòp palmantè yo antann yo pou yo leve iminite yo paske yo wè iminite sa bay peyi a twòp pwoblèm. Sa vle di, kouman w konprann pou Anel Joseph ap manje prizon, Graciadel pa pral floke kò l ak pandje pou l t al pran avyon pou l al wè pitit li avan y al fè dyòlè, li di l peye ane lekòl chak pitit li 60 mil dola ameriken. Sa vle di, enjistis sa a fò n kanpe l. Humm nou paka moun ki nou voye al fè zak la epi nou pran lajan epi moun sa ap pran kanni nan prizon epi nou menm nap flannen nap fè touris jodi fòk dcpj mande sipò entènasyonal la avan yon bann nèg kache nan peyi dèyè iminite ap fè yon bann dezòd nan peyi a mwen menm franchman Guerrier ou wè opinyon an jodi an si gon direktè lapolis ki vin la yon dcpj ki vin la met kanson l nan tay li ka rete youn nan malandren bisantnè yo popilasyon ap mache dèyè l. Anvan sa a t ap bat kò l anba anba Mateli te mete l kote machin pa frape l. E ki sa k te pase? La replik va kontinye. Paske jodi an, gon seri de radòt fòk n mete de kote pou n wè si n a retire peyi sa a, kòman m te di l ap bay ankò, s on peyi k ap k ap dechose. Li kite fraz demoli. Men sa senatè a di, Pa gen pi gwo doulè ke lè ou wè yon danje epi ou pa ka epanye l pou fanmi w. Se tankou w ap asiste soufrans manman w oubyen pitit ou k ap trepase anba yon kansè nan zo ki metastaze. M ap atire atansyon opinyon piblik nasyonal ak entènasyonal sou yon gwo danje ki pandye sou tèt Ayiti. Ensekirite, mizè, grangou, pa gen gouvènman, pa gen konsèy elektoral, lekòl louvri, amandman nan pasaj, manda depite pral kaba, manda tyè sena pral fini. Gen moun ki di se 2 tyè ki pou ale, manifestasyon kont prezidan, pa gen gaz, lajan ameriken tèt nèg Anplwaye leta pa ka touche. Nou pap chita ansanm. Youn pap kite pou lòt. Nou pèdi larezon ak imanite nou. Kisa nou wè ki manke la pou peyi a esploze nan men nou? Mwen santi pral gen yon kouri nan jou kap vini yo. Si anyen pa di, Pouvwa toujou pa gen kominikasyon pandan l ap pèdi alye k te ka ede l nan batay opinyon an. Legliz ak laprès pral gen gwo wòl pou yo jwe nan jou k ap vini yo, mwen m kòmanse depi jodi a, depi kèk jou menm. Dènyè bagay ki pral fè vè a devèse nèt Se pwoblèm gaz sa a. Leta pa menm gen kòb pou l peye anplwaye li alewè pou adrese pwoblèm peyi a. Li pa gen mwayen pou kontinye sibvansyone gaz la non plis li pè di sa. Donk fòk gaz la ta monte. Men si l monte gaz la, li riske tonbe. Men nan ki dilèm peyi a ye. Eske nou pare pou sa m wè ki pral rive sou Ayiti la frè m ak sè m yo? Se pou sa, mwen fè apèl ak tout kòlèg senatè, patriyòt ki konprann ke enterè peyi an dwe vini anvan enterè pèsonèl, enterè gwoup, pati politik yo pou yo gen kouraj pou yo di bagay yo jan yo ye a, epi mete tèt yo ansanm pou sove sa ki ka sove. Kèlkeswa pati politik nou sòti, si nou pa fè sa, pi ta ap pi tris pou nou tout. Se sa ki fè lè m tande Premye Minis nome an k ap anonse tout sa l pral fèt pou chanje bagay yo, sa fè m pi tris ankò, paske mwen pa kwè li konprann nan ki sa l ap antre la. Se avèti mwen ka avèti, mwen avèti nou. Pòtoprens 5 septanm 2019, Senatè Kedlaire Augustin.

Yo pa dakò bagay la non men le fè ke yo rantre ladann tout moun ap chèche gaz tout moun ap chèche jwenn yon galon pou jwenn gaz epi epi epi pa gen okenn reyaksyon gen de peyi ou sèlman mete yon santim bon se pa le ka men sa pi di e e la ou sèlman mete yon santim sou sou sou gaz la epi peyi a Wè, se gwo mouvman. Ou konprann, men la tout moun ap jere sitiyasyon gaz yo, lekòl la ap ouvri, pa gen gaz, tout moun ap plenyen. Wè, tout moun ap chèche jwenn yon galon, yon zanmi pou fè yo jwenn kote y ap bay gaz oubyen al nan mache nwa.
Atitid sa, se pa, se pa, se pa atitid yon pèp. Non, mwen pa pral pran kout galon nan men ankenn vakabon. M pa gen ankenn kout galon. M ap bay peyi yon kout men la jan m kapab. Jan m kapab. M pa gen okenn kout galon m pral fè vakabon ban mwen anba ponp. M klè sou sa. Wi, donk mwen menm se premye fwa m wè lekòl ap louvri, leta pa menm an mezi pou l bouche twou rat ki nan lari a. Sa fè jou m vin la de moun pa di a m tou di l m fini. Talè Bòb. Gen de kote m ap pase, lari a kraze, wout kraze, wout nasyonal nimewo 1 an m repete l ankò zòn Lakouwòn Se gwo blokis kounya paske tout wout lan kraze nèt e l te kòmanse kraze, leta te la, pa gen pèsonn moun ki di bon la a kòmanse fò n fè antretyen ladan li, tout moun rete konsa. Fatra yo kraze wout anpil tou wi.
Wi men fatra tout kote. Dlo fatra, labou, vyann dechose k ap sot anba dlo a y ap boule a, li boule kraze wout. M ap gade yon videyo yè yo voye ki nan zòn sa la, nan rantre Chandmas lan la, se kankou se toubiyon wi, tèlman dlo ap monte. E yè, se pa yè, men avan yè, gen 3 moun yo dim, Baro di nou ki mouri la nan Maglo Anbwaz la, wi, nou menm gen son an, donk map chèche l petèt pou m lage tout alè. Donk sa vle di, bagay yo vrèman tris, hein. Vrèman tris e m pa konn ki kote n prale. E tankou m te repete l deja, gon gwoup moun ki mennen n la. Men sa k repinyan, sa k repinyan nan tout sa w di an, se lè yon peyi a gon ti rezèv, On ti kòb ki te ka fè l devlope, chak semèn yo chwazi on moun voye kòm premye minis, epi pou tande senatè ak depite, moutye, maymoulen kò yo la, yo pran ti kòb ki genyen an, e non sèlman yo pran ti kòb ki genyen an, epi yo bay moun ankò pou al kontinye nan leta a pou dechouse peyi a pi rèd toujou. E se la mwen menm mwen m santi m revòlte a.
E sin yo vrèman montre ke bagay yo pap mache. Tankou yè swa lè map travèse channmas la 8 è di swa li te 8 è yè swa map travèse pa gen kouran channmas la nan an pwoksimite palè nasyonal pa gen kouran.
Si yo paka arete yo pa arete okenn moun. Si map arete anèl ki kidnape moun, moun voye la al kidnape moun nan pran kòb li a m konnen m paka arete l libere anèl. Se klè. An nou an nou sispann avèk jan de bagay sa yo. Annik nou tou lage peyi a nèt kòm yon peyi kanibal, moun manje moun, moun fè sa yo vle ladann nou fini. Wi, yo di m Jakmèl gen 3 semèn li pa gen kou an. 3 semèn, bon sa yon ti bagay tou piti. Gen kote ki pa gen ditou ditou. Depi 1 an. Donk wi, non, se yon peyi vrèman m pa konn kote nou prale. E tout moun poze, tout moun poze, ap plenyen.
Tout moun poze hein pa konnen. Gade devan radyo a la granm maten an la M soti la pou m al pran yon bagay pou yon gòj k ap grate m la M pa ka regrèt Yo gentan konble lis, fich, bòdwo lekòl, patati patata Epi yo tande anba yo bay kòb pou yo pou y al lekòl Se sa m pa konprann nan pèp sa la a Pou yo fè yon kout tèt pou yo pote boure sou Bisantnè a Tann lè nèg y ap antre di anpam tande yo ba w kòb pou sikonskripsyon kòb pou w antre lekòl Ban m kòb pa m nan E m renmen yo vin mande kòb M renmen yo vin mande kòb. Em ran vin konble devan la vin pandye vin mandem kob. Mandem kotem jwenn kob la mpa konnen. Wi e nap gade la banm chache poum wè sim ta jwenn ekstrè baron wi lapolis pran tout dispozisyon sa fout nou di li nou wè li mpran sant li podyab mdi w li gen volonte mpa la avèl li gen volonte men avèk ki mwayen li pral mete volonte l la a lèv. E jounen jodi an gen de polisye kap pran dezangajman la a mwen wè e kafou felisitasyon en komi e omega bravo amede e kenbe la donk polisye sa yo kap pran de risk pou yo mete vi pa yo an danje pou pwoteje vi pa nou yo ta dwe gon ti garanti patikilyè pou yo ba yo guerye bay on garanti patikilyè pase map gade yo maten an la a men m santi e men men patwòl ki te devan m nan M wè polisye yo ap fè patwouy la. M wè, m wè nan vizaj yo gen endinyasyon e ke fristrasyon. M santi gen poko ka voye timoun lekòl. M santi menm kan ta gen gaz e pitit pa yo pap ka pran wout lekòl. Donk kounya, se, e ke kwè m te di a direktè jeneral lan, degaje yon fon patikilye an prim de risk pou nou bay de polisye ki riske yo sou Bicentenaire lan, Danlèzavni, Matisan, Medsen San Fwontyè, Wout Ray ki riske yo chak maten, ba yon ti garanti patikilyè mezanmi, paske si nou pa fè sa, bagay la ap dejenere, paske se yo k ap bay paran yo garanti pou y al monte bis lan maten an Guerrier. Paske si moun yo leve yo pa wè yo, yo pa gen pwoblèm pou yo peye bis lan chè mennen timoun nan lekòl, men y ap mande kouman yo pral pase Matisan. Eske w wè imaj kote gen 2 polisye ki sou moto avèk galon gaz la? Oh non, polisye yo nan tout goumen menm, yo nan goumen pou yo jwenn yon bagay. Wi non men apa de frè pou polisye yo men se poukisa pa ka gen yon operasyon k mennen, poukisa Anèl nèg yo al dèyè Anèl lòt bò a, li kouri, tout nèg yo kouri, y al nan kay Anèl la epi lapolis retounen rantre nan baz yo a? Ah monchè, Poukisa?
Nèg Prospero fè yon demonstrasyon yon weekend nan. Oh poukisa? Oh Prospero kounye a ti lekòl wòwòt lan, ti lekòl wòwòt Pespero an pou ouvri la jodi lendi a 15 mil goud. Ti ti moun lekòl gen ti primè sèlman. Ou gen segondè, ou gen segondè pou ouvri maten an la 50 mil goud. Ou gen lekòl pwofesyonèl ou, si w bezwen ouvri maten 9 septanm nan, 25 mil goud. Yo tou voye, yo tou afiche barèm nan. Sa se klè. Pou yo ka tou fèmen lekòl tou. Yo gen pouvwa pou sa. Bon, kòm yo fè yon ti ranmase, podyab, yo fè yon ti ranmase kote gen egzamen, te gen paran k al pran kanè, yo ka bay yon ti bagay. Bon, bon m eseye fè moun yo koute deklarasyon. Yo pa takse yo twò chè non.

Bann kote son. Ohh James
Sou nonm se Jimmy Mwen gen zanmi pam nan lap desann Li rele Apollon Sou nonl Kounya lèm misye jwenn map moute Se dim gen pil moun Gen 3 moun ki mouri nan bwat chen nan la ki te nan machin dlo pran yo. M di o! Yon moun kafou fèy epi pil bis sa yo ap moute machin ap moute. Epi m tou pran misye m di misye ann retounen misye kite wout li l tounen. Lè l kite wout li l retounen bagay. Kounya nèg yo gon demolisaj y ap fè nan kafou a. Se youn nan pwoblèm tou. Bon demolisaj la k ap fèt se youn nan pwoblèm tou. Chak e la menm, menm ti vòlè e la nan tou sa yo kache pou pran bagay moun. Depi yo fin pran afè w nan tou a yo tou desann. Kounye a lè m di misye ann retounen bay mwen pil kakas machin, kawotchou bay. M pran yo m tou bloke wout la. Mwen yo avèk misye nou bloke wout la. Men m met kakas machin yo fin demoli yo. Ok donk sak pase la egzakteman. Sak pase a se dlo a. Dlo a tèlman ap vin a fòs. Dlo al avèk 3 moun. Ya jwenn yo jis anba. Yo jwenn youn. Yo jwenn youn. Eske moun yo tap travèse dlo a oubyen kisa? Non yo te nan kamyonèt but kamyonèt la ap monte kamyonèt la ap monte but kamyonèt la genlè vin etèn ou konprann fòs dlo a rann kamyonèt la pote kamyonèt la kamyonèt la ap fè bak lè moun yo wè kamyonèt la nan twou a l prale pou l tonbe moun yo menm ap fè tantativ pou yo sove pou yo vole ou konprann men nan dlo a yo tonbe. Men chofè kamyon nan menm fè tantativ li, fè tout dilijans li. Li stat machin nan, li retire tèt li nan dlo a, li voye tèt li sou milè. Ou konprann? Moun yo menm ki te nan dlo a tou tonbe nan tou a, bòt, y ale. Donk moun sa yo ale, nou pa konn kote, kote? Nou, gen youn m tande yo jwenn, bòt, m pa konnen. Bò teyat, men, men m pa konnen. Bò teyat, donk li mouri?
Li mouri, yeah.
Li mouri. Men sa n ap mande. Pou enstans konsène yo fè yon jan pou leta fè yon kout de kout pou responsablite zòn nan pou nou, ou konprann, paske nou pa kapab ankò. Donk zòn sa ki kote l ye?
Se Maglon Bwaz ant avni Milè e rue Milè, ansyen lokasyon sou Maglon. Ok mesye mèsi.
Jiska nouvo zòd fòk. Sa a bloke kafou fè bis kamyonèt kafou fèy li sipoze pase lòt kote se mwen Laurent James Jimmy
lòt bis oubyen kamyonèt yap fè lòt wout jiskaske sa tou sa bouche.
Mwen m gon lòt refleksyon sou bagay m gon lòt refleksyon sou bagay la sa e se e bagay dlo fatra bagay kesyon gaz la mesye kè zantre nou ann reflechi pa t gen semèn dènyè m dakò m dakò bou ara pa t gen E chofè ki pote gaz yo te vin la, te di yo pran twòp gaz yo nan Matisan, patati patata, yo riske, vi yo riske, dyòb yo menase, yo t ap kanpe, yo pa p pot gaz la al nan ponp la. Pa vre? M te ka konprann. M ka konprann tout ti moman sa yo te genyen, tout echafoure sa yo andan ponp la. Men mesye, chofè yo vin la, yo di, yo leve l. pwovizwaman. Annatandan, mande Leta ba yo sekirite. Normil Rameau la met kanson nan tay li la, li pa genyen vre non, li chèche kèk grenn efektif, li voye sou wout Matisan, li voye, li di, mesye, vire kò nou pou bay mesye yon garanti pou yo travèse. Yo jwenn garanti a. Gaz la al bay nan ponp lan, mesye. An, pou yon gaz bay nan ponp, yon semèn, m pa ka annik parèt, m ka pake machin mwen pou m di m vin fon ti gaz? Èske. Ah non, se sa fè m di Jovenel, m di misye, kreyon nan men w, ekri listwa w. Se swa gen yon politik pou nèg ki gen kòb yo, yo gen kòb deja, m pa konn ki antant. Sa m di nou, avan nou monte yon kamyonèt, mande l kote l prale. Pase nou te swiv diskou Jovenel, nou te swiv kanpay li, nou pote boure, se paske kote l te di nou l ap mennen nou an, nou te wè l ap bon pou nou. Se wout sa k ap bon pou nou. Se swa nou kanpe pèp ayisyen nou mande l esplikasyon pou n di li, pou n pa fè tankou madanm nan k t ap swiv moun fou a, pou nou fè yon kanpe pou nou di li, donk wout mwen w ap fè la e pa wout sa w te pale ak nou. Petèt si l di nou menm li menm li pa konn kote l prale n a wè sa yon moun fou nan n a fè. Kounye a n a kase tèt tounen. Se sa pou nou fè. Donk, gen yon lòt pwoblèm. Èske se gaz la ki gen tan fini, Guerrier? Oubyen yo stoke l.
Oubyen gen yon gwoup moun ki stoke l, a dè fen inavwe petèt inavwab, oubyen l ap regle pwoblèm li ak Jovenel, m pa konnen. Paske yo konnen otomatikman pa gen gaz la ap gen yon soulèvman. popilè, e kiyès kap pral viktim de soulèvman popilè sa a, Jovenel sa ap grand viktim nan, men map viktim tou pa vre Guerrier, nou tou, Patrick Mousniak ap viktim tou, anpil lòt moun ap viktim tou, paske lè bagay sa a bagay konsa, ou pa konn kiyès kap viktim, gade jan Boj te viktim la dènyèman, ou konprann, ou pa konn kiyès kap, nou tout nap viktim, men de nèg mouye nan lapli gen youn ki mouye an tranp, èske ou konprann sa mwen di w lan? Donk, se la a m tap kesyone yon leta fò. Se pa de dirijan dirije. Se pa de maryonèt. On, on, on, on, on, on, on, on, on chèf deta. On chèf ki gen otorite. Bon, eske Prezidan Jovenel gen otorite sa maten an la pou l ta rele 4 gwo nèg nan afè gaz la la di vin banm, banm on ti detay sa k pase? Mwen avan yè ponp yo, y alimante yo. M te ka konprann lòt semèn, m te ka konprann nan on mwa ankò ap gon lòt leve kanpe, men avanyè gaz bay mesye, se men, nou wè menm sitiyasyon kòmsi se menm lè gaz la patko bay la. Nou, wè kòmsi, nou pa pran timoun, nou pa kesyone tèt, bon mwen m kesyone l, apan otorite yo pa gen on gwoup moun k ap kesyone sa pou yo?
Bon, n apral pale edikasyon. Lekòl la ap ouvri kanmenm. Wi, lekòl la, lekòl la sou wout pou l ouvri. Jan m wè bagay la. Men gen lekòl ki ta ouvri pòt yo depi 2 semèn. Ayiti a s on peyi, ou toujou ap di peyi espesyal. Li pa espesyal menm. Lekòl gen, gen lekòl gen 2 semèn la k ap bouje wi la, k ap feraye wi. Pandan ke leta di e 9 septanm ouvèti ofisyèl.
Wi, men nan nivo lapolis, gen dispozisyon ki.